Lamò san jou. Bawon plèn nan bwa kiyèt pa pè vapè. O je! Misye te chèf envestikatè Kwadèboukè. Misye nwa, misye kout, misye gen yon vitara gri. Alepòk lè l te nan komisarya. Se o je! ki t al anndan babankou a. Sa n ap di a, n ap di l klè. M te kidnape de nèg pou babankou, m pa t konn si e te pou babankou. E nèg babankou yo ba Roger lajan yè. Kounye a, Roger sa li menm li vin komisè Taba. Nèg kwadèmisye yo gen resèt y ap touche. Anndan kwadèmisyon yo menm ki mennen Roger nan Babankou a. M pa konn sou konbe vwayaje nan Babankou a men yè m gen enfòmasyon l al nan Babankou a menm. E Roger ki ba nèg yo cha pou met bandi anndan n ki pou vin atake nou.

Ou kout, ou nwa, m konnen w byen byen byen byen byen, byen klè. Se OG ki mete gang yo anndan cha. Yè nou vin la, nou pa wè m te byen pare pou nou? Ou pa wè yè m fout cha yon dife, nou kouri a tout dife a? E m ap pran nou. M ap pran nou. E jou m pran cha a, premye kote m ap antre avè l anndan komisarya. Premye kote map met pyem atè nan komisarya bon lè izo pran cha nan men nou nal kriye a tout nou pran bandi met anndan cha a nou wè nou paka kole e pye nou pou nou met atè nou pa tande izo di nou met pye nou atè depi nap met pye nou atè nou mèt voye tout inite nan lapolis la nèt epa polisye legal yo sa dwat yo non. sat vòlè yo tout tout tout sa nou konnen t pa dwat yo nou mèt voye tout kò yo nèt a nan met ti bandi vòlè ti bandi visye yo nou mèt voye tout nèt met epi met pye nou atè epi nèk e dim nou met pye nou atè lamò sanjou fas kare sat pi fèb la la pa sanba. Ay mwen m konn kòk mwen yo mwen menm ou konprann ay mwen m konn kòk pam yo nou konne kòk pweyòl nou gen mwen menm nou tou vini nap fè kaka la fon pakèt rans Teriel avan m tande w tap di nou gen 12 nèg mouri a e radote wap radote radote wap radote e chak te vin ansanm avèk chè gang kwadèmisyon yo wi ki pase nan prèt a ki apa dèyè gon raje. Gon raje yo parèt nèg yo tap dòmi yo vide bal yo vide bal on masann on machann sosis ki mouri avèk on chofè moto wi te tou gon machin devan nèg cha yo nèg ki tou boulel wi ou konnen bay yo fasil nap pale bay 4 powèt bon lè depòte a te la 4 powèt pat ka bri ding m pa di non aprè depòte a zòn sa ladann poum mouri. Nan zòn sa pou m mouri. Kounya w vin komisè taba. Bon m konnen w byen. Bon e nèg babankou yo ki ba w lajan e e gang yo menm ki mennen w anndan babankou a. Kounya w pran gang, ou pran polisye gang met ansanm a bandi yo vin atake yo pase bandi yo gen chèk y ap touche nan babankou.

Etan deske malere yo ap vin fè penitans yo pou yo fè de twa goud pou pitit yo manje kon bann malfra bann kriminèl nou pa met pye nou atè bon nou konn kote m ye nou pa wè yè m fout dife sou nou sou cha yè cha a kou a tout dife a e m ap pran nou wi jou m pran cha a nan komisarya m pral rekonèt mwen avè l tonnè boule m. M wè chapo pakèt ti mesye devan plas la, devan ozè a, fou yo devan cha, kan tout solèy kouche ap mache a moun nan tout bouk la, antre nan anndan simityè a avè yo, fizye tout ti mesye yo nèt. Depi chofè moto a pa gen lisans, yo di e 400 mawozo. Bann masisi. Bann bouda fon bon pou sidem bann ti visye met pyè nou atè pase mwen mpa malfra mpa malfra pareil nou ay mwen kòm mwen sekirite nap met nan bouk la ah kòm mwen pa gen komisè nan bouk la si te gen komisè fòw te ka voye je sou malfra sa yo kap fè masak sa yo oh. Anndan simityè a yo nèg sa yo ap antre fizye moun wi. Sa nou ye? E moun nou ye? E pa pase nou gen chè kann nan men Babankou? Hum, Babankou, hum. Babankou, hum, ou mèt poze w cheri. M ap pran nou. Non menm nèg Babankou yo k ap finanse OG, m ap pran nou. E gang yo t mennen OG menm anndan Babankou ayè. Yeah. Se yo jet met lot gang kwa de misyon. M tande 4 poèt. 4 poèt ou gen 4 poèt m gen 2 poèt. Pull up non. Vin jwenn lamò san jou. A m met pye a nou tou anndan yon cha nap vin ba nap nap vin nap na na na nou tou anndan yon cha nap vin pran pòz masisi nou nou pa met pye nou atè m tande nap met boy atè a m ye m gen bal m gen zam m gen gason nou gen gwo kout djab. Ou konprann? Ou ta pale de 400 mawozo, l ogmante, kounya l nenpòt 1000 mawozo. Ou konprann? E m sou goumen la a, m met pye m atè a. Lè m t ap vòlè nan lari a, m t ap fè kidnapin, e bal a zam m t ap achte avè yo. E m ret pa p fè ankò. Map tann nou. Roger ou mèt poze w nan poun. Nan poun. Konbyen sekirite nap mete? Wout malpa sa m gen m elimine l. Map mete l sans inik. Epi nèg ki gen grenn nan mouda la lap vin moute. Kounye a lè Dominique wa fè lap gate kounye a leve nan mouda nou nou menm. Ae sa lap fè a m pa kwè direktè lapolis la konnen. Direktè lapolis la m pa kwè okouran non. M pa kwè ou kouran de sa Oja ap fè a non. M pa kwè ou kouran non. M pa kwè ou kouran non. E misye pran nèg kwadèmis yo kounye a e zanmi n yo ye. Misye pran met nan cha, met vòlè nan cha. E nèg sa yo k al anndan babankou a avè l. Baba kou kap finansel lajan. Nou mèt poze nou. Nou mèt poze nou mesye. Bon nou wèm pa pè. Bon nou konnen m pa pè. Kwak nou nan cha nou wè nou paka koule. Se mwen te gentan jwenn cha a. M tap gentan gaye wonn nan deja wi. M tap gentan gaye wonn nan deja. Bann masisi. Mande. Bon yè m manke pran yonn. Yè m tap prann. Bon nou wè e pa menm reyaksyon. Nou wè e menm reyaksyon? M tap prann. Lè fini, lè fini pitit mwen yo t nan lari a met bayo nan men yo. Se mètnan m sou goumen. M sou goumen. Si se polisye k vin mennen operasyon ok. Men depi se bandi ki anndan cha a. Ahh mesye nap jwenn bagay Humm e m konnen gen bandi anndan cha Yeah se yo je kap finansye pa gen pwoblèm Goumen byen mesye Vin byen Ahh bon nou konnen m pa pè non si nou ta wè m di sa e pa pè m pè non non nou konnen m pa pè fòk popilasyon an konnen Ahh m konnen direktè lapolis la pa okouran. Fò direktè lapolis la konn eoje ki bay cha ki bay gang kwadè misyon yo cha vin batay avèk nèg babankou yo kap ba oje lajan oje leve yon sòm lajan yè nan babankou a nap pranw kanmenm oje ou konnen non ou konnen non pa konn pale met la nap pranw atè a. Si nou paka pran w menm jan pou nou pran w la menm yon polisye nap fè pete tèt ou. Menm menm yon polisye menm yon polisye map fè pete tèt ou. Bondye fè w konn kiyès nou ye. Ou konn kiyès m ye. Hum. Lè fini Teriel Telis. Ou konnen nèg yo anndan cha wi. Pase vandredi ou rive pou di sa ou boukante lang wi. E nou byen konnen char yo gen gang ladan yo kap vin voye kout bal. Anben. Pa gen pwoblèm. Enfòmasyon an te rive vin jwenn nou, mwen menm li potko rive sou mwen. E yè m gen enfòmasyon an. Men Teriel Telus ou rive pou di sa. Map pare pou yo. Nou konn kiyès m ye? Nou konn kiyès m ye mesye? Ehe, nou konn kiyès m ye? Ou wè dam nèg yo te pran nan ri Falèz yo te fè bagay avè l ni devan ni dèyè a? Gen yon seri de enfòmasyon teryèl ou pa konnen yo. Lè yon bagay fèt e 400 non bay chay lapote. Se nèg nan Remi k te fè l. E nou poko janm gon moun ke nou kidnape pou lamò san jou pou yon solda viv avèl e ni pou yon moun viv avèl mande kelenpòt moun nou kidnape ki pase nan baz la pou tande koman nou trete fanm. Lè nou kidnape yon fanm. E lajan nou e lajan nou an fas. Dayè fanm nou genyen nou pa gen tan pou nou kontwole l. Se nèg Remy ki te fè l. Lè yo te viv a fi a ni nan devan ni nan dèyè a. Nou repouse nèg Remy. Nou met baz nou nan Remy. Nou repouse nèg Remy. Nou plante baz nou nan Remy. E sil te fèt tou yo ta pral nan radyo yo tap dil. E nou tandel. Nèg remi yo te fèl, nou met nèg remi yo deyò, nou tou yon valè ladan yo, nèg sa e menm nèg sa yo, e kwa dè misye al kache. Ou wè ti dam sa, ti, ou wè ti, ou wè ti moun sa. ou wè yo te kidnape ya m chache timoun sa anpil e vle m pa vle pou yo konnen timoun nan a pati avè nou pou yo pa tiye l depi yon kote yo konnen nou mete chèf depi yon kote yo konnen nou pa gen nèg la yo pase yo kidnape moun nan. E pa de entèvansyon m pa fè dèyè timoun sa. Sa e menm nèg yo t pran yon timoun 10 ans sa. Bon e nan zòn nan m rete tout zòn nan e sou kontwòl mwen l ye. Kan m ta pral fè kidnapin nan zòn nan. A vle di depi e kote nèg yo konnen non pa gen chèf yo pase. yo fon kidnapin. Yo konn antre soti zòn nan e nan zòn nan yo te rete. Pase gen kote nan zòn nan, nou pa met chèf nan zòn nan. Y al sere yo nan ravin nan kwa dè misyon. Mesye m konn sa nap fè a. Ravin nan chaje kidnapin sere ladan. E pa gen sa n fè, nou pa di nou fè l. A e nou konnen m ret lamò sanjou a, bawon plenn nan. Sam fè a map di m fèl men sam pa di a pa di sam pa fè a pa di m fèl bon yè swa map ri gon moun ki pèdi Michou moun yo chita lap fè kidnapin lage lage chay la sou do 400 mawozo pou yo ka bay kèt grenn chèf vòlè ki nan chay yo pou yo ka met bandi pou yo ka ba pou yo ka ba chèf oje lajan. E pou sa yo fè kidnapin yo. Mwen m pa di nèg fè kidnapin, m pa di nèg pa fè kidnapin. Lè n ap vòlè, vòlè aklè. Pase mwen menm lè m ap vòlè, m vòlè aklè. Lè m ap fè kidnapin, m fè kidnapin aklè. Se pran moun al sere bit bwaye kwadèmisyon. Pou nou ka jwenn lajan pou nou bay. Bon nèg remi yo e pa kidnapin yo te konn fè? Kidnapin yo te konn fè. Nou menm lè nou fè nou fè. Lè nou pa fè, nou pa vle non nou site nenpòt kòman. M mèt te m mèt te kidnape Jovenel Moïse ou wè t mouri a, mwen menm Lamothe Sanjou m ap di m kidnape l. Men si m pa fè yon bagay poukisa non m ap site nan sesi nan sela nan sela ba Bagay sa yo non pa konnen yo On nèg w ap vòlè vòlè a klè pa vòlè sou non 400 mawozo Bon kounye a l te 400 mawozo l 1000 mawozo Aktyèlman l 1000 mawozo Anben kòm demen si Dye vle mesye kòm yè M te manke pran yon n pou nou, pridan. Ehe pa gen grennen. Kòm yè, Shakoura tout dife nan mounda l e m ap pran n kanmenm. E lè m pran n, manman pitit mare senti pase m pral rekonèt mwen nan komisarya a anvan. Lemond m salye nou. M salye nou Lemond. Lamò san jou. Baron plen nan brakyè pa pè vapè o je le moun nou salye nou nou salye nou le moun lamò san jou Baron plen nan brakyè pa pè vapè. O J. Li se te chèf envestikatè Kwadèboukè. Misye nwa, misye kout, misye gen yon vitara gri. A lepòk lè l te nan komisarya, se O J ki t al anndan Babankou a. Sa n ap di a, n ap di l klè. M te kidnape de nèg pou Babankou, m pa t konn si se te pou Babankou. Nèg babankou yo ba yo je lajan yè.